Nou mèt tann nap peye sa. Paske men Ariel la, li enplike nan lanmò Jovenel. Nou pa janm di anyen. Tout lòt vòlè yo, yo la, nou pa janm di anyen. Alò se malere sa yo kap revandike yon ti kòb yo ap touche pou yo peye kay, pou yo manje, pou yo voye timoun lekòl. Elatriye, ebyen n ap enpoze yo. Ebyen nou kwè ke n ap ret tann nou nan kafou lajistis. Mèsi. Siwonavil, moun k ap soti Kanaran, moun yo ap peye 30 dola, 40 dola machin, y ap touche 100 goud, y ap touche 100 dola. 100 dola pa ka regle anyen pou yo. E ladan pou yo manje, pou yo fè bwat plenbate pou timoun yo. Si y ap revandike la jodi a, lapolis yo pa wè lòt anyen pou yo fè, se gaz yo vin bay la. Gon fanm ansit ki arive mouri aktyèlman la. Ok.
Kabaret jodi chak madi map peye 40 dola machin lem vin la le madi pou m antre m achte spaghetti pou 20 dola 10 dola ji sa fem 70 dola a 11 è m achte 30 dola manje gen lè lem e deyo a ou chen janbe deyo andan mache a e 50 dola manje yo bay deyo a lem vin la m pran on chen janbe pou 30 dola 10 dola ji fem 100 dola kote kob lekol pitit mwen. Kote kob eh pou m achte yon rad met sou mwen Pafwa m pran eskout lè yo peye Se nan raje a m pase gon ti dlo dèyè a m prèske tonbe Pou m soti pou m tonbe pa dou ya Pou m al lakay mwen M pa gen kòb pou m peye machann manje Mwen menm mwen mande Ariel pou l bay m 1500 goud la Toutan l pa bay m 1500 goud la Nou menm ouvriye nou pa chwazi antre
Nou se ouvriye, n ap mobilize. Nou gen yon salè pete fyèl ki se 500 goud. Nou mande 1500 goud pou salè minimòm. N ap mobilize. Nou pap fè dezòd, nou pap kraze, nou pap brize. Senpleman nou sòti, n ap chante, n ap mobilize, n ap mande 1500 goud pou salè nou. Paske gaz monte, machin monte. Salè ouvriye pa janm moute nou gen 3 zan yo pa janm ban nou menm yon goud kòm ouvriye nap manifeste pasifikman direktè sonapi voye rele lapolis yo fèmen direktè sonapi direktè an saye rele lapolis yo fèmen nou andan sonapi yo fèmen gwo baryè yo fèmen tout baryè yo fèmen nou andan ak lapolis yo ban nou gaz nou gon fanm ansent nan bilding 8 ki mouri ak tout pitit nan andan vant li gon ti bebe k pral lopital manman l ap pase avèl la li mouri li mouri. Ak gaz lapolis bay. Bon mesye k pa lopital ki malad nan poumon l ak tonbe la. Yo touye plizyè moun la pou nou. E nou di toutotan yo pa ban nou 1500 goud la. Nou te gen 2 jou mobilizasyon. E mobilizasyon an fèk kare mache. Toutotan yo pa reponn a bezwen nou. Nou menm nou gen kay pou nou peye. Nou gen pitit pou nou mete lekòl. Nou gen fanmiy nou sou kont nou andeyò. Lapolis sa yo se matisan pou y ale. Nou menm nou ta al nan peyi nou nou pa ka ale akoz de matisan. Nou gen edikasyon pitit nou pou nou fè men nan kisa polisye peyi nou lage nou nan manifeste nou pa fè dezòd men kounya yon fanm ansent la kounya yon kòlèg nou met nan men nève sa la li prèske mouri nan mande jistis pou ouvriye yo jistis paske ouvriye yo pa kapab ankò sa se twòp atò sa se twòp atò jistis wap janese pase sa se milyè abi